Kòman nou ye? Nou kwè m se chilling pou emisyon sa a, Break Time Show. So, se toujou avèk anpil kè kontan nou antre lakay ou pou n kapab pote pou ou emisyon ke w renmen anpil lan ki pa lòt ke Break Time Show. Dènyèman, nou te pale avèk yon zanmi, e se te Laura, ki se pwobableman gen kouzin li, ke nou te vrèman, e kòmsi m ta di w, pran Laura nan kò pou yon konnen. Li te gen yon kouzin li ke nou te pran nan, e nou te pale de kouzin nan, kòmkwa kouzin nan ta, li ta di yon bagay de mwen menm avèk kouzin nan. Ebyen aswè a, m pral rele kouzin li an,

Apwopo de ki sa? Apwopo de sa ki te pase otrejou an lè mwen te fè emisyon an mwen te site non w ladan l so m pa konnen sa pa t deranje w? Oh non, sa pa t tèlman deranje m.
Sa k fè l pa t deranje w? Non, men ou pa manke dezòd chilling.
Non, m pa dezòd non, ou konnen m konn bagay yo. La ou la menm se w lòt.
M'en m di w, w'ap tande m? Wi, m'ap tande w. Ou pa, ou pa estime ke yon jou m ta kapab vin fè w deklarasyon damou? Kòman?
M pa ka ri nou menm nan. Gen lè w'ap vin fè m sa w te fè la ou la a, m sou menm. Kòman sa?
Non, èske w pa espere yon jou ke mwen menm m ta kapab fè w yon deklarasyon damou? Ou pa Ah non. Sa k fè sa?
Bon kòm tou m pa konnen. Ou pa konnen ki sa?
M pa konnen si sa fèt yon jou men pou mwen menm m kwè la m panse l ap nan paske w pap sa pap m pa konnen. Sa vle di m pa ka m pa ka menaj ou? Mezanmi m pa janm di sa non.
Nan men ou di ou di l ap nan men sa k fè sa?

Epi souwè sa gon rezon wi. Ou andwa pa chwazi bay li men kanmenm gon rezon. Ah bon gen l rete pèsonèl a mwen menm. Poukisa w pa pataje.
Gen l rete pèsonèl.
Poukisa w pa eseye pataje sa k pèsonèl avè w la avèk mwen. M pap kap, m pap ka, m pap aksèpte yon bagay konsa.

Of course. Mwen pa konn sa trè byen. Yeah, si yon gason ta wè w li pa kanpe pou l di w li renmen w, amwenske gason sa pa ta konn gou bouch li. Li enpòtan.
Ebyen se sa wi ki pouse m jodi an la, ki fè m chwazi rele w pou m di w definitivman sa ke m resanti pou ou. Hmm, ok.
M vrèman tonbe amoure pou ou paske m wè ou se yon demwazèl ki bèl epi ki trè eveye, ki gen yon pakèt talan. Epi m estime ke genyen kèk konpatibilite de karaktè antre ou menm avèk ou nan fason ke m ap swiv ou ye. Donk, m di bon, ou ta kapab fè madanm mwen wi. Mezanmi!
Sa ka rive ou pa renmen. Gwo koze! Sa ka rive ou pa renmen, men sensèman, si sa ta rive, ou ta aksepte m kòm mari ou, franchman, se t ap yonn nan pi bon bagay m ta ka fè nan vi m wi. Ou pa panse sa?

Pito m al dòmi, paske dòmi ap pi bon pou mwen. Si m ap dòmi an, petèt m ka fè yon bon rèv, paske ou pa kwè nan sa m ap di an, alòske m serye. Se pa paske, se pa paske m pa kwè non. Epi?
Menm jan, fè m ri sa w di a wi. Poukisa w, pouki, m pa ba w blag non, m jis di w yon bagay ki verite. M konnen l pa blag, men m jis ri. Poukisa w ri l, pandan w konnen l pa blag? Aloske m konnen se blag yo. Paske l fè m rii.
Ah non mwen menm yon baay pa bezwen blag pou m ri non. Sa son lòt gwo kalite w gen lakay ou ankò wi. Sitou w gen bèl dantye.
Kòman? Sitou sitou estil dan w yo m renmen yo anpil sitou lè w ap ri m toujou pran plezi pou m ap gade dan w paske dan w fè m plezi.
Ou tande istwa? Danje pou Jetlin. Serye wi. Ok. Ou sonje ou sonje jou ou te ale nan e nan nan pwogram piscine a JV a? Nan fèt la? Nan pwogram an nan piscine a JV a? Wi m sonje wi. E se ou wè m potko wè kòman wi pou m te antre sou ou pou m te jwenn kontak ou. E sa k fè m te mande w pou te fè foto yo pou mwen wi. Ou sonje foto sa yo? E chak fwa w te fè m fè foto yo? Of course. M sonje. M te sou menm wi. Ou pa t wè jan m t ap gade w tou? Te sou menm.
Eske ou te wè janm tap gade w tou. M telman, m pa telman pèsiste sou sa tou non.
Yon moun ka gade yon moun mwen m gade non m pa renmen m pa renmen gade moun non. Se depi menm jou sa tou map chèche w. Pafwa m konn gade yon moun. Se depi menm jou sa map chèche w m pa ka wè w m pa ka wè w map mande ki kote w rete gen moun ki di m se Puerto Plata m di waw tèt chaje wi la kòman m pral fè pou m wè avèk demwazèl lan la. Epi se lè w vin voye foto pou mwen epi m gen m tou gen nimewo telefòn ou m di bon kanmenm gen espwa. M te toujou fè silans pou m pa t janm pale men m di kan bon moman an rive pou ke mwen mwen fè w deklarasyon an fè w li paske tou senpleman ou nan sans mwen. Ahh ok.
Ya anfèt m vrèman m vrèman santi m kontan lefètke Mwen mwen chwazi pataje sa mwen gen nan kèm nan mpa kenbel em sa vrèman fèm mal le fèt ke ou rejtem bon mpap dekouraje mtoujou gen espwa ke yon jou non paske se pa se pa paskem rejtew non se pa paskem rejtew non mezanmi nan. Men kisa l ye si w pa rejte m kisa l ye m ka toujou espere avèk yon yon yon istwa damou antre mwen menm avèk ou Menm si se pa kounya, menm si se pa demen, menm si se pa mwa sa, menm si se pa lòt mwa, menm avan ane a fini. Men lap lòt mwa, ala de koze. Anmweyy, koze yo anpil. Non, pa kesyon koze yo anpil cheri. Jis di m, eske m ka pasyante ou non Dima? An bon, ou mèt, ou mèt, ou mèt, ou mèt, kòman? Men gen yon rezon ou gen mennaj deja?
Ou gen mennaj deja ki pèmèt aske ou pa ka fè sa oubyen?
Ou konnen sa w di an li pa gen ankenn verite ladan l?
Yeah!
Di ke w gen mennaj. Di yon bagay, m mèt tèt mwen pou di Mitra gen verite ladann? Ah non. Di ke w gen mennaj, se pa sa ki pral pwouve m ke w gen mennaj tout bon vre. Li pa gen okenn verite ladan l non. M konnen wi.
Mwen sèl sa m konnen.
Ou menm ou di m sa w konnen men men m pral di w sa m konnen an. Sa m konnen e ou pral gen mennaj. Ya li m konnen menm si m ta di w sa bon se nan kè w m ye ya se nan kè w m ye bon fòk ta esplike w sa so men men kanmenm m konnen li pa vre. Ya sèl sa m konnen e se w se w menm ki pral madanm mwen menm si w pa mennaj m jodi a men se ou k pral madanm mwen.
Ok kòman?
Menm si w pa mennaj mwen jodi a men kanmenm se ou k apral madanm mwen.

Map bay nenpòt moun ee paske depi moun dim yon bagay bon men wè m byen diw men m sezi m sezi m wi telman m renmen ri. Ah bon enben toujou kenbe kalite sa paske li bon ou pap granmoun rapid non. Merci ah non map granmoun mezanmi menm si pa rapid. Ti. Non ou pap granmoun ou pap granmoun osi vit granmoun ta ka panse l. Volim granmoun nan pap vini menm jan. Wi lèm di w pap granmoun nan son fason de pale sa vle di figi w pap fè pli wap granmoun wi men figi w pap fè pli.
Ok.
Antouka mèsi paske w te resevwa apèl mwen Jetline m espere ke nap tande yon lòt fwa. De rien. M te kontan gen yon nan e konpran konnen nan break time show a sè a.
Wè istwa m te gentan sispèk sa paske m di konsa bon apa chilin di pou l rele m m te gentan sispèk.
Antouka ou defann ou byen m felisite w.
Gade Wè istwa a pa pou moun non Ou pa pou moun menm Kounya la son sèl bagay wap di pou mwen pou nou kapab fini Breaktime show one love to give Oh pou jan w wè m la pou m di w bagay gade istwa a Ou mechan twòp.

Ou pa santi sa tounen sou ou?
Ou genyen wi la, ou genyen san batay wi paske m pa rive bon.
Olye w pran menm repo w wi gade istwa.
Antouka mèsi Jetline. Vwala m te gen avèk mwen Jetline m t ap eseye pran tankou jan m te di nou l lan. M pa mechan. Alright, m tap eseye pran wè si m te ka pran Jetlin, malerezman se li menm ki pran m. Jetlin se kouzin Laura ke nou te pran otrejou, m te vle fini avèk seri sa. E on dirè ke m pran l twò brèf, se rezon sa ki pèmèt aske m pa rive atenn li. M espere ke next time nap vin avèk on lòt moun kote ke lap pi gou ou menm wap gen aksè pou ke w kapab ri M sur et certain ke ou pral ri kanmenm. Merci, se te yon plezi pou m te avèk ou. Non pa m se Renald Charles aka Mister Chilling Break Time Show. Abone avèk chanèl la epi envite anpil lòt moun fè sa, pataje videyo nou yo epi like, kòmante. M renmen nou anpil. Toujou swiv emisyon sa a Break Time Show ok Facebook, YouTube wap jwenn nou.